Jodi a nou lan istwa ki trèz enteresan. Listwa d'un fam yo rele Agar. Se youn nan pi bèl istwa. Nan liv Jenèz la. Yon istwa vrèman ekstraòdinè, men se pa trè souvan nou tande twòp moun pale an byen de li menm. Istwa Aga pa diferan de istwa anpil nan nou. Se yon fanm ki te fè de vwayaj dan le dezè. Premye vwayaj la nou jwenn li nan Jenèz, chapitre 16. Dezyèm vwayaj la nou jwenn li nan Jenèz, chapitre 21. Men pi bèl tèks Ki make nou nan Jenèz chapitre 16, sè le vèsè 13, kote ke Agar rele Letènèl, Tu es le Dieu qui me voit. Quelle grande revelasyon! Dye è seli ki a vi Agar. E youn nan bagay m konprann nan istwa sa, si Agar konfese sa ke Dye wè li dan le dezè, se pa premye fwa Bondye wè li. Sa vle di Bondye te konn abitye wè li deja. E m garanti w ou menm zanmi mwen k ap tande la, Bondye abitye wè w. Se pa petèt yon bon jou Bondye li voye yon bagay pi espesyal pou ou menm, Bondye beni w, Bondye touche w, se pa lè sa l wè w. Ou dan le kalandriye de Dye, ou dan le pwojè de Dye. Dye wè w, li wè w an tou tan e an tou lye. Dye vou vwa. M renmen sète konfesyon Dagar. Tu es le Dieu qui me voit. Nan tèks orijinal la, li ta di, Tu es le vivant qui me voit. E sa gen tout enpòtans li lè Aga di sa, Ou se sila ki vivan ki wè m. Mwen menm ki sanble m prèt pou mouri, mwen menm yo lage m pou m mouri, mwen menm ki vin nan dezè sa a pou m mouri, Toi qui es le vivant, tu me vois. Banm diw sa, Bondye ki vivan an li wèw. Nan maladiw la, nan soufrans, nan traka, nan dezespwaw la, nan kote yo di se fini, Dye ki è le vivan li wèw. Malerezman anpil fwa anpil moun itilize mesaj Dye vou vwa pou diw ke Bondye pral koresponn ansanm avèw. Bondye wè tout kalite move bagay ou yo. Men Sa a son mesaj despwa ke l ye nan kontèks sèvant Agar la. Bondye pa wè Agar pou l al pini l, Bondye pa wè Agar pou l kontwole fot li yo. Mesaj levanjil la, li pa yon mesaj negatif, se yon mesaj pozitif. Dye vou vwa, sa vle di gen lespwa pou lavi w. M pa di w Bondye wè w pou l al konte peche w, pou l al konte sa w fè ki mal, pou l a konte, pou l al kondane w, pou l al jije w. Men Dye dan sèt istwa, il vwa Agar Kòm sila ki bezwen fòs, ki bezwen espwa, ki bezwen delivrans, ki bezwen akonpayman. E se nan istwa sa a wi, Agar pral dekouvri Senyè a konn bay fòs, Senyè a konn bay kouraj, e Senyè a konn bay espwa. Donk, le Dye ki pouvwa, li konn bay fòs, kouraj, sajès. Ban m raple w listwa d'Agar sitou apati de Jenèz chapitre 16. Agar Se te yon esklav ejipsyèn ke l te ye. Sanbletil, lewa dEjip te bay li kòm sèvant a Abraram, sitou lè Abraram t ap fè Sarayi pase pou sè li. E yo pral chase Abram de vil de lEjip, e sanble lè l prale, yo fè l kado yon sèvant, yo fè l kado yon esklav ki te rele Agar. E pa bliye nan epòk sa a, yon sèvant oubyen yon esklav, se kòm si yon choz ke li ye, oubyen yon animal. Paske moun ki te gen sèvant pa al trete li diferan de animal, pa al trete li diferan de choz. Dou, wa Farawon, wa de Lejip, li fè kado a Abraram yon animal. Li fè kado a Abraram yon choz. Se kòmsi yo di Aga, nou pa bezwen w non ann Ejip. Nou egzile w ansanm avèk Abraram. Paske nan epòk la, se egzile yo t ap egzile Abraram. Imajine w fèt nan yon sosyete ejipsyèn ke w ye, lewa pèmèt li pou l pran w, pou l egzile w, ou pa konn kote w prale, ou pa konn moun yo, ou pa konn kòman yo pral sèvi avè w. Se kòmsi se yon objè ke ou gen, ou pase l de men. Sa di, ou pran li, ou pap sèvi avè l ankò, ou pase l ba yon lòt moun. Ke moun nan fè sa l vle ansanm avè l. Se la sitiyasyon d'Agar. Et ici, Agar, malheureusement, va être utilisé par la famille d'Abraham et de Sarah. Yo pral itilize, yo pral fè tout kalite move bagay, yo pral ba l tout kalite move tretman, paske yon esklav nan moman an, li pa t gen dwa. Esklav la pa ka dispoze de lavi li. Non, lesklav etè itilize. Sara avèk Abraram, yo anlve ti rès libète ke Agar te genyen. Sarae deside, apre dizan Bondye fin fè l pwomès li wè l poko bin gen pitit, li pran sèvant lan, li bay Abraram li. Tandiske yo pa menm mande sèvant lan, Èske w dakò sa a Aga? Non. Li bay li a Abraram kòm konkibin, oubyen ann di l trè klè, kòm objè seksyèl. Men ni Abraram kouche ansanm avèk li. Men ni Abraram fè l ba w pitit. Men ni Abraram, ke pitit ki va soti nan sen l yo kapab devni yon pwosterite pou mwen menm, Sarayi. Nan dezespwa li, Sarayi ap fè Agar pase mizè. E an reyalite yo te pran Agar yo manipile li, yo abize li. Imajine w, se kòmsi se vyole yo te vyole li. Abraham te al kouche avèk Agar, se vyole yo te vyole li. Sitiyasyon te tris anpil. Agar vin ansent. E lè l ansent lan se atò mizè l kòmanse. Sarayi kòmanse fè l pase mizè. Li pran ladesizyon. Li pran la fuit, l ale dan le dezè, yon dezè yo te rele dezè de Chur. Pase mizè a te twòp pou li menm. E pa bliye, le dezè se yon lye arid, ou pa gen pèsonn, ou pou kont ou, ou pa konnen, ou pa gen okenn repè, ou pa konn si pou fwa adwat ni pou fwa agoch. Donk, li pito ale dan se lye kote ke li ap dan la solitid e atann lamò ke l kontinye Nan kalite mizè ke l t ap viv anba men Sarayi avèk Abraam. Donk, Aga a ete domine, maltrete pa lògèy de Sarayi, la fam d'Abraam. Yo abize li. Men, ou konnen, yon bagay ki vrèman ekstraòdinè ki pral rive dan le dezè. La a, Aga pral rankontre lanj de Letènèl. Sa vle di, nan la sitiyasyon la pli difisil ke Agar twouve li, li ansent, m ta di, kote li ye nan le dezè la, yon pitit san papa, li pa gen lespwa, li gen sèlman yon ti dlo pou l bwè, li pa gen nouriti, li pa gen kay, li pa gen kote pou l dòmi, li pa konn kote l prale, li pa ka tounen an Ejip, li pou kont li nan la solitid nan se dezè, men Dye, Bondye konnen l nan le dezè la, Bondye ba l yon vizit nan le dezè la, Bondye vin pale avè l nan le dezè la. Zanmi m kèlkeswa sitiyasyon ap travèse pa pèdi lespwa kèlkeswa sitiyasyon k pi tris moun petèt abize w ou konnen se yon mesay yo pa preche trè souvan anndan legliz pou sila yo ki malerezman te abize oubyen seksyèlman oubyen nan dotre dimansyon pa lèzot Agaa. yn fanm abize seksyèlman men Bondye gen projè pou li menm ou konn anpil moun kap soufri sitou alenteryè de legliz se moun ki te abize men Bondye gen projè Bondye gen plan pou yo menm poko janm gon moun ki te poze Agar kesyon poko janm gon moun ki te di Agar sa w panse sa w fè la kòman w ye kòman w santi w poko janm gon moun ki te di Agar mwen wè w mwen gen zye sou w menm. A tel pwen bagay la te rive trop pou Aga, Aga di se tro, Aga di mwen ansent m prefere al nan le dezè olye ke m rete anba men Sarayi pou l kontinye maltrete mwen, pou m kontinye viv nan la pasivite, pou m kontinye viv anba lachte Abraham ki wè m ap soufri men ki pa fè anyen pou mwen, mwen prefere ale dan le dezè. Le lye de la solitid, le lye de neyan, le lye di non retour, la, Aga pral konnen sa frajilite. La frajilite de lèt imen. Lè w lan dezè, e lè sa w konnen ou vrèman son moun ki frajil wi. Wi, paske ou pa gen okenn referans, ou pa gen anyen ou pou kont ou. E nan dezè sa wi, Aga twouve, Aga rekonèt sa petitès, vrèman vre, li tou piti. Ou konn kòman yo rele dezè sa a ann ebre? Yo rele li le lieu de muraille. Ou konn gen yon ekspresyon ki di au pied du mur. Se lè sa a ou pral konnen èske w te pre, èske w te prepare, sa w te genyen kòm referans. Lè sa a w pral remake tout bon vre, e moun ki te antoure w pa t gen zanmi. Se ou menm ki te gen zanmi men zanmi w pa t rekonèt. Ou menm kòm zanmi yo, lè sa w pral twouve w pou kont ou, nan yon sitiyasyon ki trè tris, yon sitiyasyon ki trè difisil. Se nan sitiyasyon sa a, spesyalman, Agar twouve li. Erezman, la a Agar pral fè yon rankont, Agar pral fè yon dekouvèt ekstraòdinè, dan le dezè. Zanmi mwen, nan sitiyasyon difisil w ap travèse yo, gon rankont ou bezwen fè wi. Bondye vle rankontre ansanm avè w. Bondye ap chache rankontre ansanm avè w. Bondye vle fè ou fè de grand dekouvèt dan vòtre vi. Dan le dezè, se la Agar pral dekouvri Dye wè l. Bondye gen zye sou li menm. Dan le dezè ke tu è, mon ami, Bondye wè w. Bondye gen zye sou ou menm. Ou dan le pwojè de Dye. Dan le dezè, dan zè sitiyasyon difisil. Ou mèt gade otou de ou menm, gade pou w wè, o fon de ou menm. Bondye wè w, ou pa pou kont ou. Le Dye tou pwisan vou vwa, le Dye tou pwisan est avèk twa. Se dan le dezè wi, Agar pral dekouvri ke Bondye konnen l. Elle est connue de Dieu. Tèlman Bondye konnen l, se premye moun ki pral site non l, ki pral di Agar, sa w fè la a kote w ye a? M pa konnen si Sara te konn site non l, si Abraham te konn site non li. Men Bondye konnen non li. Bondye konnen li. Ou konnen gen moun ki pa konn istwa w, yo pale tout bagay mal de ou menm. Sèlman yo wèw yo wè stil ou yo abiman w yo di tout kalite bagay men Dye vou konè reyèlman Bondye konn istwa w Bondye konn pase w e li menm li wè w e l wè w pozitivman li gen plan l gen pwojè pou lavi w e se la lan dezè la Aga pral dekouvri li pat pou kont li el etè akonpanye Dye etè la avèk el zanmi mwen si Bondye pa t avè w lan dezè la ou tap mouri deja wi Dye Akonpanye, e tu è byen akonpanye. Pa okipe moun kap di w san do pou kò w pa gen pèsòn. Non mon ami, tu è byen akonpanye. Dye è avèk twa. Le Dye tou pwisan è avèk twa. Dye vou akonpaye. La Aga pral dekouvri ke Bondye konn tande lè yo pale. Bondye tande. Ou konnen pafwa, m pa konnen Aga te kapab plenyen, li pale, li plenyen. Men Abraham pa fè anyen pou li Sara. Men la, Bondye konn tande.

Nan dezè a la, Bondye pral dezaltere Aga. Bondye pral pote dlo bay Aga. Bondye pral pote lespwa bay Aga. Nan dezè a la, m di w, Bondye pa pou kont ou. E se la pou la premyè fwa, Bondye pral bay lapawòl a Aga. Paske nan tout tèks Jenèz, chapitre 16 la, se premye fwa Aga pral pale. Sa vle di, son moun, petèt yo te konn met tep sou bouch li, yo pa janm tande sa l vle di, yo pa janm pale avè l, li pa janm ka reponn. Men se premye fwa wi, Bondye pral ba l lapawòl. E lè Bondye pral ba l bay lapawòl la, pa gen pèsonn ki ka retire pawòl la lan bouch li non, paske se Dye ki pral ba l lapawòl. E Bondye pral poze l de kesyon. Agar, sèvant de Saraï, d'où viens-tu? et où vas-tu? Les deux questions, la première question, d'où viens-tu? La deuxième question, où vas-tu? Se kòm si Bondye ap aple Agar pou fè yon refleksyon sou sitiyasyon l lan. Kote w soti? Kote w prale? E Agar pral gen dwa de repons. Se yon bèl bagay wi lè Bondye ba w dwa de repons. Ou konn wè, gen moun k ap blame w, y ap poze w kesyon, y ap entèwoje w, kou w pa reponn, yo di w yo pa bezwen tande pawòl ou, yo pa bezwen w reponn nan sitiyasyon sa a, ou koupab. Men Dye done a Agar yon dwa de repons. E Agar pral eksplike sitiyasyon li, traka l, doulè l, mizè l, men sa k fè l rive la a. Men pa bliye se de kesyon Bondye te poze Agar. Nan kontèks pasaj la, Aga reponn yon sèl kesyon. Aga pa reponn dezyèm kesyon an. Poukisa? Li pa gen repons. Lè Dye mande l, Où vas-tu? Aga pa konn kote l prale. Dayè, dans le désert, pa gen okenn repè. Li pa gen okenn oryantasyon. Aga pa konnen anyen. Aga pa konnen anyen. Li pa konn kote l prale. Aga pa konnen vrèman sa k ap tann li dans le désert. Dou l oblije fè silans. Paske gen kèk fason Bondye poze w kestyon, se pa repons ton l bezwen nan men w, se dosye a l bezwen w lage nan men l. Premyè kestyon se vre Agar te ka reponn li, men dezyèm kestyon l pa konn repons lan, kote l prale? Bon, nan dezè sa, li ansent, li gwo vant, li pa gen pèsonn, li pa gen ankenn refij, kote l prale? Se yon fason pou li pa reponn kestyon l, pou l di, Senyè, dosye a nan men w, dosye a nan men w, mennen m kote ou vle, w a fè mwen jan ou vle, w a mennen m kote ou vle. Eksperyans lan montre tout bon vre Bondye a pral pran dosye an men, Bondye pral mennen Agar kote l vle. E se la a, sèt sèvant pral bay Dye se non, El Royi. El Royi ki siyifi, Tu è le Dye ki me vwa, oubyen Tu è le vivan ki me vwa. Mwen menm ki te panse m wa, non, non, Seyè, se ou k wè m, se ou k wè m, se ou k gen zye sou mwen, se ou k konn sitiyasyon m nan, se ou k konn sa m ap travèse. E, banm rakonte w, se sèl pèsòn nan labib, Agar, ki bay Bondye yon non. Tout lòt moun ou konn ap di, k ap tande, nan eksperyans yo avèk Bondye, Bondye revele l a yo menm kòm kèlken ki se revèl dans un aspect. Abraram ki pral di Dye y pouvwa ra, se Bondye k revele l a Abraram ki di Abraram men mwen gen yon ti belye la ou mèt pran li. Bondye pral revele l a Jozye kòm sila ki konn kenbe tèt lame a, il est le capitaine ou l'étendard de l'armée. Men se sèl sèvant dans la Bible ki bay Bondye yon non, li rele l El Rohi, le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit. Sèl sèvant. Quelle expérience extraordinaire! Lè yon moun ap di Dieu me voit, premye moun ki pral viv yon eksperyans ekstraòdinè ki pral bay Bondye yon non ki pral rete se Agar. E se la Bondye pral pran yon desizyon. O! Dezyèm kesyon Aga te gen rezon li pa t reponn li. Ou konn sa Bondye pral di Aga? Retounen kay Sarayi. Imilye w devan l. Ou mèt wè l ap imilye w, imilye l devan l. Heheheh! Men, si w analize byen, si Aga ret nan dezè a l ap mouri wi. Woy! Desizyon an vrèman difisil. Petèt Aga poko prè pou l al fè fas dan ledezè pou kont li. Desizyon vrèman difisil, men pa bliye, se Bondye ki wè l la, Bondye ki konnen l egziste a, Bondye k pale avè l la, Bondye k fè l konnen ke l ka bay repons lan, se Bondye k ap akonpanye l la, se Bondye k renmen l lan ki di l tounen kay Sarayi. E la Bondye fè l de grann pwomès. Bondye di l konsa, ou pral fè yon pitit gason, e pitit gason w la ap rele Izmayèl. Bondye di w ap fè yon pitit gason, w ap fè yon pitit gason, tèt ou pral leve, w ap fè yon pitit gason, Letènèl konnen sa, w ap fè yon pitit gason, Letènèl bay non a pitit gason, e dezyèmman, Letènèl di pitit gason sa pral devni yn grand nasyon. Sa vle di kisa? Letènèl di ou mèt retounen kay Sarayi wi, ou pap mouri avan ou fè pitit la, paske mwen menm mwen di w ap fè yon pitit w ap ba l non Izmayèl. Letènèl gon garanti l ba li la. Si w ret nan de dezè a pou kont ou w ap mouri ou mèt tounen kay sa mwen garanti w. Pitit la w ap fè li. Sa vle di w pap mouri avan pitit la fè. E dezyèman pitit ou a la ap devni yon grand nasyon ou pral leve pitit la ap leve tèt ou se sa yo rele yon matriyach. La bib pale sitou de patriyach, men isi nou jwenn la mè de Izmayèl son matriyach, se li menm pitit li pral bay nesans a yon grand nasyon, sa vle di Dieu donne de l'espoir à Agar, Dieu donne un avenir beni a Agar, Bondye w la baw lespwa, Bondye w la beniw, Bondye w la malgre lè sitiyasyon difisil li. Kanpe ansanm avè w. Ou wè Agar pral tounen lakay Sarayi sa, sèt yn fam beni, yn fam ki a rankontre Dye, yn fam ki a fè yn eksperyans ekstraòdinè, yn fam ki konnen Bondye renmen li, yn fam ki konnen Bondye ap akonpanye li. Depi w gen asirans sa, pa gen kote w pa ka viv. Bondye ansanm avè w. Bondye renmen w. Bondye akonpanye w. Bondye gen pwojè pou w men. Bondye asire avni w. Bondye gen pwomès sou lavi w. Dieu vous benisse mes bien aime kenbe fèm bon la jounen ret anba gras avèk proteksyon le senyè.